Nou pran pozisyon sou sa deja an plizyè repriz. Men se lè nou rann nou kont ke mesye dam sa yo, yo angaje yon machin lòbi pou fè popilasyon an kwè ke nan kontèks difisil sa a, Ke nap viv la ke eleksyon posib. Se pou rezon sa a nou adrese nou avèk delegasyon entènasyonal de wo nivo ki la a ki gen nan tèt li le sekretè jeneral de nasyon de l'OEA. Nou vin di nou vle di yo ke yo prezan jodi an sou tè de Saline. Yo di yo vin obsève. Men, nou wè odepa, obsèvasyon an gen fòs kote. Kòman ou konprann yon delegasyon entènasyonal rantre pou vin gade èske eleksyon posib, li chwazi rankontre sèlman. moun pouvwa yo ki yo menm pa gen kapasite pou kreye kondisyon pou eleksyon fèt. Kòm yo pa tande klas politik la, e nou vin la atravè laprès pou n fè yo tande vwa popilasyon an, pou n fè yo tande. Vwa opozisyon an pou yo konnen ke manti DJ ak tout ekip li ap bay la se pa sa ki verite. Mesye dam ki fè pati delegasyon an men sa k verite a jodi a. Nou gen plis ke 63 pousan nan elektora nasyonal la ki pap ka patisipe nan eleksyon. Paske moun sa yo, yo pèdi lakay yo, yo pèdi kat elektoral yo, kote yo te gen pou, kote yo te konn vote, jodi an leta pa gen otorite, l pa ka pase la. Nou vle ke nan rapò ke nou pral fè a, pou nou di nou konstate gen 63 pousan. nan elektora peyi an ki pap ka al vote. Pa gen kondisyon pou y al vote. Pa gen biwo vòt pou y al vote. Leta pa prezan nan teritwa sa yo. Nou vle tou pou n di mesye dam loya yo pou yo ta pwofite okazyon sa a pou yo ta refè imaj oea sou Ayiti. Pase nan tout istwa peyi Dayiti, l'OEA gen anviwon 4 deseni ke l'ap rantre la a nan peyi an, pa janm gen anyen serye ke l'OEA òganize. L'OEA toujou patisipe nan tout brigandaj k'ap fèt, li toujou la pou konsolide yo. Nou menm jodi an, n ap pwofite okazyon an osi pou nou pale ak kamarad politik ki chwazi al enskri nan lòbèy sa a, nan briganday sa a, pou nou di yo pou yo priyorize, pou yo bay priyorite. ak enterè siperyè nasyon an. E n ap di yo, si yo pa chwazi bay priyorite ak enterè siperyè nasyon an, yo chwazi fòse pèp la al patisipe nan brigandaj sa a, y ap koresponsab. Tout sa kap rive peyi. Ansanm yap vin koresponsab, Fils-Aimé kòm premye minis ak gouvènman lan yap responsab, yo menm tou kap ankouraje popilasyon an pou al vote nan kondisyon konsa yap responsab. E m vle klè pou tout moun, nou menm nou prè pou nou ale nan eleksyon men nou pap. Pral nan eleksyon kote deja nou wè se yon masak nap mennen popilasyon an. Nou pa pral nan yon eleksyon kote nou wè pa gen posibilite pouvwa ki la a pa ka bay sekirite e l pa vle bay sekirite. Nou pa ka ale nan eleksyon sa a. E n ap di zanmi nou yo tou yo pa ka ale nan eleksyon sa a. Se yon eleksyon ki poko fèt. Men rezilta yo, yo previzib. Tout moun wè, Didier, sa l ap di. M ap tande misye avèk lapèn nan moman l te di l ap kase dyòl on kazèk. M ap di misye l desann twò ba. Li pa ka fè Ayiti sa. Nan moman sa a, misye ka di l ap bay pouvwa avèk jenès. Mèt konprann sa wi, nap bay pouvwa ak jenès. Sètadi se misye kap deside pou pèp la. Se pa pèp la k pral deside atravè bilten de vòt li. M vle popilasyon an klè pou yo konprann deklarasyon Didier Fils-Aimé. Kote l kanpe l di, yap bay pouvwa ak jenès. Lap bay pouvwa ak jenès. Sètadi, se pa vòt po pèp la ki pral deside. M ap fini pou m di nou, jodi an, se tout yon konba, se yon sòm de sakrifis ke zansèt nou yo, pi pre nou la a, yon ekip de jèn gason, jèn fanm te sakrifye vi yo. Pou te ba nou Konstitisyon 1987. Konstitisyon 1987 la ki fè de pèp la le souvren, sètadi se sèl pèp la ki ka deside de desten l. Se pa ti wouj tankou DJ ki ka deside de desten pèp la. Jodi an nou vle ke. Popilasyon an konprann se li k pou kanpe pou pran desten l an men pou anpeche sanginè sa yo òganize brigandaj elektoral sa pou ke yo fè yon sèl pou nou dote peyi a. Gen yon pouvwa bisefal ki gen kapasite pou mete sekirite nan peyi a, ki ap mete popilasyon an nan kondisyon pou y al vote, kote ke ap gen yon rejis elektoral k ap klè, moun Kwadèboukè ap ladan l, moun Miyobalè lakay mwen ap ladan l, moun nan tout komin ki pèdi yo ap ladan l. kote ke tout moun ap gen egalite de chans. Mwen vle ke nou konprann tou sa kap fèt la se lajan kap fèt, se rakèt kap fèt, se kòb kap kraze, se pa afè eleksyon kap regle, se pè diyèm kap fèt sou do yon pèp ki pa ka manje, ki pa ka bwè. E se pou rezon sa. Opozisyon pliryèl la, opozisyon pwogresis la, tout fòs viv nasyon an ki pa dakò avèk fason ke mesye yo vle mennen pèp la alabouchri, nou envite yo jou k ap 22 out la, jou soulèvman jeneral esklav yo, pou nou pran lari a, pou n al montre ti wouj yo. Ke nou se desandan Desalin, nou toujou la. Nou se desandan Kristòf, nou toujou la. Nou se desandan Makandal, nou toujou la. Nou se desandan Chalmay Peral, nou toujou la. E m pral di nou, mesye sa yo yo kwè se blan k ka deside pou peyi a. Nou menm nou rete kwè n ap goumen. Pou nou, nou dwe goumen pou n rapatriye souverènte nou pou menm ti nèg nwè, ti fanm nwè menm jan avè m, nou gen chans pa nou tou. Chans pou nou kapab depite, chans pou nou kapab senatè, chans pou nou kapab prezidan. Jodi an, m pa kwè yon ekip konze kapab chwazi ke kritè pou moun al nan eleksyon se lajan pou gen. Kritè prensipal pou senatè de la repiblik fò gen 800 mil goud pou enskri sèlman. Fò n dakò ke se lajan k ap fè. Nou dwe sòti pou n al denonse sa. E si pèp la pa kanpe kòm yon sèl òm pou n pran responsabilite nou an men, nou tande se 144 kontra Didier siyen, anben l ap bay kou de gras la, l ap siyen yon dènye kontra, li livre Ayiti. Pou rezon sa, nou mande pèp la leve kanpe.